Tout moun glorieuse Stephanie Nelson avèk nou jodia pou yon live avèk yon artiste ki gen yon mizik ki vrèman vrèman vrèman mache nan san anpil moun paske mizik lan li dekri sitiyasyon anpil moun ap viv nan peyi an li pale de konjonkti difisil ke peyi an ap konnen mwen gen avèk mwen Roosevelt Saillant. Di BIC, Bic, m prefere tizon dife a mwen. N a pral pale avè l sou dènye mizik li an ki rele A Suivre epi byen evidaman n ap evoke setyèm albòm li an ki rele Bicsyonè. Bonswa BIC, kijan w ye? Bonswa Glorieuse, mwen glorieusement lock.
Bon, ou pa glorieusement lock paske w fon sòti. Nou sòti, nou rive la pou n fè live la. Nou fon chap, nou fon chap, men bon, kijan pou m reponn ou? M pa ka di w m byen. Si m vle ret nan fòmalite, m ap di w m byen. Nan savwa viv la. Se savwa viv. Nou pa pi mal. Nou pa pi mal, men m panse ke nou la. An nou di ke nou la, epi n ap siy.
Se premye fwa nou genyen w e nan live Tikè Magazine yo. Evidaman, nou konjonkti spesyal. Nou pral pale evidaman de mizik lan ki vreman ale avèk peryòd lan. Men avan Manvou ba nou nouvèl ou, nou konnen albòm nan sòti, premye out an liy nou fè 2 vant sinyati, an nou pale de sa dabò anvan nou rantre nan vrèman nannan koze an ki se tèks a swiv lan. Bon jan w deja di l la, Diksyonè se setyèm albòm mwen ki te sòti an liy premye out efektivman. Epi m kwè apati de ki dat m te fè 28. Septanb, mwen te fè yon premye vant sinati nan. Out? 28 out? Out, 28 out, m fè yon vant sinati nan Parc Midori ki te sipèbman byen pase. Men depi peryòd sa a, m te dwe fè yon lòt nan Vivano, e ensi de swit. Depi apati de Vivano a, nou nan yon konjonkti kote ke moun yo pa ka deplase. Pa gen gaz nan zòn kote sa. So nou vin reyalize ke pa gen gaz. Donk nou kanpe, nou pa konn pou ki lè nou kanpe. E nou, e se domaj pou anpil fanatik ki anvi nou vin jwe albòm nan pou yo. Nou menm nou anvi jwe l tou. Men tout moun konnen ke peryòd sa la se pa bagay konsa k ap regle. Albòm nan gen 14 tit sou li, evidaman ou te fon yon sesyon dekout spesyal pou laprès kote anpil jounalis te reyini, 14 tit men li anpil, jeneralman nou wè kounye a nan albòm kap sòti yo se 7, 8, 10 men 14 la. Bon, m panse ke sa va de swa, sa vle di ke li pral depann de enspirasyon moun nan, de flux enspirasyon ke l gen epi pa bliye tou. Nan 14 la gen 2 kanaval kanmenm ou wè donk pou kantite mizik wap met sou yon album li ale de feeling ou de jan ou kapab enspire de sa ou anvi di ou wè men m kwè ke mwen mwen toujou rete nan ling 12 14 depi lè map fè album se toujou konsa m pa janm fè yon album ki gen 10 mizik. M sonje yon fwa nou te pale avè w epi ou te di nou ke BIC Tizon Dife toujou sòti album chak 2 zan ou toujou rive kenbe sof pou Biksyonè sa k pase sa pat fèt paske Biksyonè a Li soti sou 3 zan. Pou ki sa?
Bon, se... Sitiyasyon peyi an? Sitiyasyon, wi. Tout bagay yo enbrike ansanm. Alò, depi 2 zan, soti chak 2 zan, se volonte ke m gen, se konsa m te vle fè l. Men, diksyonè a, li pa t ladan. Li soti sou 3 zan. Jisteman, ki jan ou viv sa k ap pase nan peyi an, dabò antanke sitwayen, answit tankou atis? E bon, e antan ke sitwayen, se menm jan avè'w Glo, nou wè sa k'ap pase la li afekte tout moun. E antan k'artis, e li pote ke m pa sèlman rete ap viv li, m'al tradui'l. Ou wè, m pa yon aktivis, sa vle di ke m pa yon nèg ki plede ap mache nan radyo pou ap pale de peyi, peyi, peyi, paske se pa djòb pa'm sa ye. Men pa moman, gen de bagay mwen santi ki travèse'm. Mwen rantre nan studio m, mwen tradui sa k travèse m nan, epi, e se sa ki akouche dènye mizik mwen an ki rele, ki rele A Suiv. Avan nou pale de A Suiv jisteman, ou di ke sa k travèse w yo, ou tradui an mizik. E jisteman, ki wòl ou panse ke atis yo yo menm yo, yo dwe jwe nan, nan, nan, nan, ann di, nan yon peyi lè gen seri de kriz sa yo tankou sa n ap viv aktyèlman?
Bon, deja li trè difisil pou m reponn ou sa paske kan n ap di atis ann Ayiti, m gen enpresyon nou kwè ke chantè sèlman k atis. Se premye pwoblèm ki poze. Kan nou di atis yo met ansanm pou yon bagay, tout sa w wè se kibòdis, tanbourinè, chantè, gitaris. Alò ke kan ap di atis, a, li pa sèlman mizik. Se deja yon pwoblèm ke nou poko menm konn kijan pou nou poze l. Mentan, si kesyon an konsène mizisyen parèy mwen yo, mwen kwè ke. Mizisyen dabò. Dabò, wi.
E. Depi 19 ans de karyè, mwen son nèg ki toujou pran pozisyon. M pa kwè ke jodi a, Ayisyen ap kesyone sou ki sa BIC panse de Ayiti, ki Ayiti BIC vle. M pa kwè sa, paske m te klè dè le depa ki sa m vle fè. Mentnan, lè jodi a la, on moun di m, si m pa siyen on dokiman, se ke m pa pran pozisyon. Pa konprann sa w vle di. Men depi 19 an, m pran pozisyon m di men sa m vle men sa m pa vle. Atravè tèks ou yo.
Atravè tèks mwen yo, byen si. E jisteman gen anpil atis la, m ap pale de mizisyen, ki di ke yo chante e anpil sou peyi an. Gen de moun ki di yo tèlman chante yo, paske konjonktyon pa fòseman evolye, yo pa menm wè ki sa pou yo di ankò. E eske ou panse ke yon mizisyen, yon chantè pa egzanp, Li, li, ann di militan, si angajman n, vwala le mo, li, li, li, li kapab rete nan mizik oubyen li dwe ale o dela oubyen li ka jis fè l jan l santi l lan? Depi se mizisyen w ye w ap ret nan fè mizik. Si on jou w reyalize ke fòs mizisyen an pa ase pou fè sa rèv ou anvi fè, w ap fè lòt etap la. Pa egzanp, si w estime jodi a la se militan pou w ye, se aktivis pou w ye, si w estime se politisyen pou w ye jodi a, ou gen chwa sa a. wap kite mizik la paske yo pap fè menm bagay wap kite mizik la ou pwal fè militans ou pwal fè politik men otan ke se chantè ou ye se menm jan paran nou yo ki fè tout vi ap travay nan faktori ou ta di yo di piske bagay la pa janm evolye yon lè yap kite yo pap yo pap al travay ankò lè ou rive nan etap kote ke faktori a pa pou ou ankò yap chanje metye m pa konnen men otan ke se atis ou ye pa men tande byen kijan. On atis kap chante avèk kè l, atis la gad bal avk nanm ni. Politisyen an gade l avèk tèt li. Politisyen an fè kalkil avèk tèt li. Atis la, se nanm ni. Se pa menm sous. Se pa menm sous yo ye. Ki jan ou pral fè m konprann ke nan po yon atis, m ka apache tankou yon politisyen? M pa kapab. Banm pwan egzanp, te gen anpil kritik, pa egzanp, y a yn ane, lòske te genyen tout mouvman pou mande kot kòb Petro Caribe an ye, ki vini avèk mouvman Petro Caribe Challenge lan, anpil moun sou rezo sosyo yo notamman, yo te repwoche yon pakèt atis ki pa pran pozisyon ouvèteman. La m pa pale de atravè tèks ou fè, atravè mizik, men moun, atis yo ki pa di, ok, nou pou oubyen nou kont, e ki tou senpleman fè silans sou dosye a. La gen anpil kritik jisteman se otou de sa ke yo vini. Koman ou menm ou konprann sa? Fòk moun yo konprann, m ap pale pou tèt mwen. Antank atis, pa gen yon moun ki gen yon remot kontwòl nan men l e ke m se yon televizyon ki di m ouvè, fèmen. Fòk moun yo konprann, atis ke m ye a, li pa zouti nan men yo. Sa vle di, antank atis, m gade menm jan ak tout moun, m kriye menm jan ak tout moun, m feel epi m eksprime m. Gen de fwa m gen enpresyon moun yo panse ke atis la, Kan yo pa bezwen l, yo pa bezwen konn sa l ap fè, yo pa bezwen konn sa l panse. Nan peryòd ke yo pa bezwen l, yo pa bezwen konn si l ap manje, si l dòmi, sa l panse. Yo leve yon gran maten, a, m bezwen yon atis ki pou di yon pawòl la wi, fò w te gentan prè pou di l. Mwen m s on atis, m pa esklav pèsonn. Mwen di on bagay lè m santi bezwen sot nan nanm mwen, paske depi m fin di l m ap kanpe dèyè l. M se youn nan atis ke yo repwoche de sa. Yo di BIC pa pran pozisyon ouvè sou afè Petro Caribe. Si nan 19 an karyè ke m genyen ak tout sa m ekri chante deja, kon moun panse jodi a se fraz sa pou m di ki pou montre ke pwoblèm sa a pwoblèm Ayiti konsène m, mwen dezole. Mwen dezole. Se pa, paske dayè gen de moun ki pa t ap fè anyen k konsène peyi. On gran jounalis di fraz sa sèlman, yo son ewo. Paske yo di, kot kòb Petro Caribe a, aa, li son ewo. Se pa sa pou li ye pou mwen, pou mwen se pa sa, ekskuze m, pou mwen se pa sa li ye. Mwen kwè ke wi m ta kapab pran pozisyon ouvèt, menm jan m te konn ap aprann. M pa kwè ke sa sèlman sifi pou detèmine Ke w angaje ou pa. ke m angaje ou pa.
Se sa m kwè. E mwen menm m pa renmen moun ban m defi, m pa renmen moun rive yon kote w ap montre m se tchoulou oubyen m se yon enstriman pou ou. Mwen renmen peyi m, depi 19 an, li transpire nan mizik mwen. Si m pa t renmen Ayiti jodi a, sa m t ap fè chita la a? E jisteman nou dirèkteman rantre nan mizik nan, ou fèk sot di nou ke ou se youn nan atis ke yo repwoche ki pat pran pozisyon ouvèteman, anfen ki pat di kot kòb petro karibe an, gen de kritik ki vini sou sa, e la ou gon mizik ki rele A Suivre ki sòti, e mwen de 72 zè, tout moun ap blas mizik lan, se pa yon ti pe paradoksal?
Eben, wi men, men jisteman se paske moun sa ke yo repwoche paske l pat di on fraz la. Men se moun sa ki ap chaje tout sak nan kè yo nan kay yo kap potel nan mizik. Sa vle di mpa depaman de moun yo vre. Mpa nan yon demagoji. Mpa nan yon demagoji ap veye yon okazyon, yon bagay kap mennen la poum foure kòm ladann poum gen 2 3 view anplis. Se pa nan sa mye. Èske ou konprann? Mpa nan sa. Mwen son nèg ki reyèl. Mpap viv pou yon grenn like pa jou. Mpap viv map veye sa kap pase poum gentan mal fè yon buzz. Se pa sa selman vim ye ok mwen se on moun ki renmen pran tan poum gade kilè poum andose on bagay ou pa pa egzanp se mwen menm jodia ki kesyone ki di m genlè ap kite ayiti. Plan e son kout gèl son kout gèl nou prann pou sa li ya nou konprann e anpil moun ap ap viv tout pawòl ou di e nan mizik lan ou pale a tout moun e ou pase pran tout moun jounalis atis mizik sa ou ret ou M konprann ke li pwodwi nan peryòd dlòk lan. Yes. Ou annik leve yon maten epi w di, ban m eksprime sa m santi atravè yon tèks? M gen 4 zo nan kay la, chanm, salon, lakou. Chanm, salon, lakou, diri san sòs. Chanm, salon, lakou, diri san vyann. Ok! A yon sèten moman mèt la, m kòmanse fatige ak sa. Ou konprann? Epi, boum! Boom, Manik gen fristrasyon an, epi Manik antre nan studio a. Paske lè map antre nan studio a, men a ki espri m antre ladan. Dizon Dife Records.
Yes.
Mwen di konsa, jodi a l trè fasil pou tout moun kanpe, yo di se entèl ki fè peyi a pa ka mache. Li trè fasil pou n di sa. Jodi a se Prezidan Jovenel. An n gade responsabilite e kijan chak grenn moun nan sosyete a ap aji pou n wè. M al nan sektè relijye a. Mwen wè moun yo, Lendi, Jèn pou viza, Madi, Jèn pou fè pitit, Mèkredi, Jèn pou djab, Jedi. Sa vle di, se de moun ki reprezante plis ke 60 pousan nan sosyete a, ki ap viv sèlman pou le syèl pandan ke se nan peyi a yo ye. Yo pa foute yo pa, yo foute yo pa mal de sa k ap pase deyò a, yo pa nan manifestasyon an, yo pa nan revandikasyon paske yo menm yo di wayòm pa yo a e pa sou latè li ye. Alò ke sa pli de 60 pousan moun sa yo, vwa yo ta kab konte. Ok. Yo ret nan afè pa yo, nan ti mond pa yo. M gade mwen wè atis yo, ki jodi a mande anraje di fòn met ansanm pou n di on bagay, yo pa rann kont ke yo pa egziste. N ap vini talè sou. M ap do esplike ki fè m antre nan sijè a. Chofè moto yo. Kounye a, menm chofè moto yo, lè gen yon bagay ki rive yo, yo pa bezwen al chache chak grenn chofè moto non pou vin poze revandikasyon. Yo gen yon sendika. Chofè moto yo tou, bon, yo gen yon solidarite antre yo. Non, yo gen sendika.
Yo gen, yo regle. La m ap pale w de solidarite ke yo genyen, men sur le coup lè gen yon bagay ki rive youn, ou wè tout antoure yo. Non, e pa de sa m ap pale mwen menm.
M ap di ke legalman yo la, yo regle. Atis yo, e nou ka plede rele tèt nou atis wi. Pa gen okenn kote nan peyi a peyi a dakò l non. Wap pale, wap pale nan nan lwa peyi an pa genyen kote yo aksepte metye sa. Non, atis la se mwen kap bat lestomak mwen. Ou fanatik mwen ou tou rantre nan jwèt la avè m. Pa gen okenn kote menm jan avèk ouvriye, menm jan avèk de bagay konsa pwofesè, pa gen okenn kote nou egziste. Sa se premye bagay. Malgre sa, nou vin fò. nou sinifyan epi yo oblije aksepte nou, pa vre? Olye jodi a la, kounye a la, pou n pwofite fè nou ke nou egziste, paske kòman w vle m ap pote revandikasyon san m poko egziste? Lè atis met ansanm pou ekon papye, sou ki, sou ki baz, sou ki sa? Nou pa egziste! Se de zonbi, se de ghost, de zonbi ki vin bay revandikasyon. La n ap pale de rezon, de ki jan ou rive ekri mizik la, men ou vin sou li, an n tou pale de sa. Kisa w panse de nòt ke 24. Atis siyen ki sòti dimanch ki te 29 septanm nan kote yo di yo yo kanpe avèk popilasyon ayisyèn nan e ke yo konprann diferan pwoblèm ke popilasyon an ap travèse e ke yo idantifye ke genyen e koripsyon ki se youn nan prensipal pwoblèm ke peyi a ap konfwonte ki fè li nan kote nou ye la. Sa w panse de li? M ap di w ke se 24 mizisyen. Se pa. Premye bagay. Premye bagay.
Paske jan m te di a, atis pa vle di sèlman chantè. So, kounye a la, pou ki sa jodi a, m pa t janm bezwen moun kenbe men m lè m te pran pozisyon nan mizik mwen yo. M ekri Pòtoprens an fonksyon de sa m wè. M ekri Potekòd an fonksyon de sa m te wè. M ekri aba kanaval. Se sa m santi, m pa t bezwen moun pran men m. Poukisa jodi a, antanke sitwayen atis, mwen gen yon pozisyon, fò m tann lè m jwenn de moun ki pa egziste, de moun ki pa egziste pou vin siyen avè m? Pa gen okenn kote nou egziste. Poukisa batay la pa t odepa pou nou egziste dabò? Paske se lè w egziste nan sistèm nan kounye a w ka al pote revandikasyon. La w ap pale de koalisyon ki pa gen antre mizisyen? Non, mwen vle di ke metye a menm, Metye a pa egziste legalman isit. Medsen, peyi a rekonèt gen yon bagay, gen yon disiplin ki rele medsin. Pa vre? E nou toujou souvan, pwofesè, yo konnen l. Chantè a, li pa, yo pa konnen l. Se pa yon bagay legal li ye. Yo pa rekonèt li. Kounye a, kòman yon gwoup moun ke yon peyi pa rekonèt, bezwen met ansanm pou yo siyen yon papye bay menm peyi sa k pa rekonèt yo a. M panse demach la e pa sa l, e pa sa k pi enpòtan nan demach la. Non, men e pa chantè sèlman, m kwè, m kwè, m kwè e gen komedyen ladan l tou. Paske m wè Bicha siyen nòt sa tou. Bon, Bicha se yon chantè tou wi. Bon brèf, men sa m vle fè w konprann dan le fon, pou mwen demach sa a, e pa li k pi enpòtan pou le moman. Paske, tande, si antanke sitwayen gen yon bagay k ap pase ou vle di pèp la e nan bò l ou ye. Premyèman, se pa sèlman pou w di, e pa politisyen w ye. Konpòte w moun jan w ap viv deja, pèp la deja santi ki bò w ye wi, o depa. Gen de atis pèp la tou konn kote yo ye wi. Pou wè pèp la pa egare. Genyen ki pa pyès kote. Genyen ki pa ni nan opozisyon, li pa ni anndan. Lè w ap pale de moun k ap laloz.
Gen moun k ap laloz.
Genyen k ap laloz. Genyen menm si yo di yo pral manyen pwoblèm peyi a, gen kote yo p ap janm ka manyen paske yo gen zanno kay òfèv. Donk pou mwen menm, lè nan sitiyasyon konsa, se sa n ap chache pou n di, epi sa pral sèvi ki sa? 1000 atis siyen pou di yo kanpe bò pèp la. Men, dokiman sa a, ki, sa k otantifye l? Bon.
Peyi a pa ba nou dwa sa a. Nou pa egziste. Bon, atis yo ka di w, mizisyen yo ka di w, ka di w, ben, ekout, gen anpil pale k ap fèt di fè ke yo pa fòseman bay pozisyon yo, enben yo pran pozisyon atravè tèks sa. Lè w s on, lè w s on atis. m di artiste ou byen lè w se yon mizisyen ou te fè yon chwa pou w te di ke tout sa w feel se sa mizik ye tout sa w feel ou eksprime l atravè talan w otomatikman ou santi ke mizik la pa ase ankò pase nan faz politisyen an pa mande m Pa mande m, pa egzije m sa. Pa egzije m ke si m pa siyen yon dokiman se paske m pa pran pozisyon. Paske pozisyon m nan pa rezime a yon sinyati, li rezime a tout vi m. Jodi a, ban m esplike w yon lòt bagay. Gen yon seri de atis, mizisyen. Yo fè tout ane a, y ap fè tout festival yo. Yo fè chawa pete, yo fè tout sa w konnen genyen yo, ou pa t janm te egziste pou yo. Yo pa t konnen ke vwa w ta ka konte. Tande byen wi. Kou yo vye nan yon faz, yo bezwen kowòm, e kounye a w atis. Men, m fè enn an nan peyi a, konbe sou konbe afich moun sa yo nou wè m? Poukisa menm moun sa yo k pa t janm te wè enpòtans mwen pou m nan yon bagay ke y ap fè, men m pral enpòtan jou yon siyati bezwen mete paske yo konnen m onèt, m entèg. Sa vle di si bgy, si nan yon bagay gen yon ti chans, pèp la a kwè. Sa vle di yo te kontakte w pou w siyen nan ta? Wi, yo kontakte anpil atis. Mwen menm se chwa m fè m di nòt pa m nan m pral ekri l, m ap pran angajman pèsonèl mwen. Donk se te klè, se deside non ou pa p siyen nòt sa? Non, non, se te li deside, li klè paske w pa m di w pawòl. Olye m al pote pawòl 20 moun m pa menm konn si yo kwè ladan l vre, ban m pot pawòl pa m nan. Si yo gen pou yo jije demen, si listwa ap jije demen, ke listwa jije m sou pawòl pa m nan, sou tèks sa a ki rele Aswiv la. Paske m di egzakteman tout sa m panse. E w wè sa, pa al met yon lòt moun nan prizon pou li, pa al kritike yon lòt atis pou li pa gen moun ki ede m siyen sa. Mwen pran yon angajman pèsonèl. N ap tounen nan aswiv lan. Eske sa vle di ke daprè ou nòt sa ke 24 atis fi e gason siyen, m di atis, gon komedyen ladann, pa mizisyen sèlman, eske daprè ou li pa gen okenn espès de valè? Non, m p ap janm di sa. 24 moun ki nan kontèks difisil konsa, jwenn tan, jwenn strateji pou yo chita pale pou yo siyen yon nòt, li pa ka pa gen valè. Sa m di w la mwen menm, mwen di w, mwen menm mwen prefere pote, pote lèt pa m nan, sa m ka asime pou kont mwen. Paske w tande, lè m ap siyen yon dokiman avèk 20 moun, pa egzanp, m pa konnen si tout 20 moun nan kwè nan dokiman an vre. Ki sa k di m? Ki sa k di m moun sa a m fin siyen yon dokiman avèk li a ki di yon bagay, demen m pa konn fase paske m wè l ap fè yon lòt bagay?
Ou prefere pa rantre nan asosyasyon sa?
Mwen prefere di, kòm entansyon an se pou nou siyen pou n di ki sa nou feel, sa nou santi apati de sa, enben mwen menm mwen rantre nan studio m kòm son atis mwen ye, mwen rantre mwen pran responsabilite pèsonèl mwen. E, ou pral gade wap wè nan mizik sa, pa gen okenn atis ki ka di yon bagay mwen di la ki pa nan sans yo, ki pa kwè ke sa m di a se sa. E m pa mechan, e pa mechanste map fè peyi a. Èske w te konprann? Men, nan menm atis sa yo k ap mande m pou m siyen avèk yo a, gen anpil ladan yo k fè m oblije fè pitit fi m yo pati. Se klè ke pitit fi yo pa isit. An nou pale jisteman. Non, m gen de pitit fi l pa isit, m klè. De pitit fi m yo pa isit, ou konn poukisa? Paske peyi a, ikonpri politisyen menm atis parèy mwen, paske tande, lè w se yon atis, ou se djaz peyi mèt la. Ou gon gwo responsablite pou pitit fi m nan. Dayè chak dyaz ye dyaz yo dyaz peyi a yo ye. Gade. Men lè ou son dyaz kote tout peyi a renmen w vre ou enfliyan vre. Pitit fi m nan sou kont ou. Pa vre? Pitit fi m nan sou kont ou. Paske l ap tande mizik ou.
Li fanatik ou, li renmen w. Men mèt la, lè m gade mwen wè ke w ap fè tout sa w konnen pou ke nan dizan l pa gen okenn mizik nan ap fè ke l ka tande. Ki sèvis ou rann mwen? Lè w di l ap fè tout, y ap fè tout sa yo konnen pou nan dizan pa gen okenn mizik li ka tande an sa vle di? Sa vle di ke m pa konnen gon parès o nivo de pwodiksyon? Pa menm sèlman sa.
Tout moun pa oblije BIC. Tout moun pa oblije yon powèt. Se pa la m ye. Ki bò w ye?
Mizik ayisyèn nan rezime avèk anba ti vant. Bagay ki pi pa gen sans yo, se yo menm nou vle. Sa vle di menm si m te fè yon chwa nan lakay mwen m di m pap kite pitit mwen tande l wi, nou vle lè l ap dòmi n foure l nan rèv li. Yo veye pandan w ap dòmi wi. Pa egzanp, Ti Sourit s on chwa. M ka deside di m pa pral nan Ti Sourit. M ta abite nan Dèlma 34. Se te baz ti sourit. Kòm mwen wè ti sourit pa enterese m, mwen retire kò m Dèlma 34. Enben, ou konn sa nèg yo fè? Lè w retire kò w ladan li, yo konn aranje l, yo pote l ba ou wi. Yo pote l ba ou anba fenèt ou wi. Sa vle di se yon peyi k ap ankouraje tout moun k ap pale de anbativant. Anba ti vant, anba ti vant, anba ti vant. La w ap pale de trivyalite ki genyen nan. Trivyalite, banalite. Kounye a, lè m gen yon pitit fi, m ap di, cheri, si w ap fè yon disetasyon, fò w poze sijè yo. Lè m ap mande l fè tout egzèsis sa yo, epi l di, papi, tout bagay sa yo mwen w ap mande m pou m fè a la, gen entèl, entèl, entèl, entèl, m pa janm wè l fè li, se dyaz peyi. M pa janm wè l fè l, m wè se li ki depi m ouvri yon radyo se li m tande, se li ki gen onè. Poukisa mwen oblije ap fè tout bagay sa ke pèsonn pap janm pale de li? Sa m ka reponn li? M konprann ke nan tèks ou a, a yon moman donne ou di, M regrèt m t al lekòl pandan 14 an. M boule 14 an lekòl, kounye a m ap boule kawoutchou. M fè tout vi a ap boule. An n tounen nan kijan tèks lan rive ekri. Se de sa n ap pale la a. Se tout fristrasyon sa yo wi. M di enben, kòm y ap mande pou tout Aziz di yon bagay. Ban m di. Ban m kontinye di. Ban m kontinye di. Epi, tèks la desann konsa. E gade nan tèks la byen pou wè, m pa gen yon moun ki bòs mwen ladan l. M gen yon bòs ki rele BIC. Se yon bòs m ye. E se pou sa, m ka pale ak tout sektè. Epi kisa m gen pou m pèdi daprè ou? Jodi a, yon medya ka santi yo fristre, yo di a, kounye a m pap pase BIC ankò? Ki pase ou te konn pase m konsa? Kisa m gen pou m pèdi? Jodi a yon radyo ap di m li fache paske m di m pa pot album mwen nan radyo ankò. Wi men ok, men lè m te konn, bon ou di ou pap pase m ankò men ki fason ou te konn pase m konsa frè? Kisa m gen pou m pèdi? Gon moun ki di m èske m pa pè fè enmi? Ki zanmi m te gen konsa? Pa egzanp, o wi ou pè pou ou pa pè pou pwodiktè pa fache avè w. Men m te toujou pwodiktè tèt mwen. An e mwen k pral fache a tèt mwen ankò a? Konbyen fwa moun te gen pwodiktè sa ap pale yo te mete m nan anyen? Kisa m gen pou m pèdi la a? Men èske sa vle di ke BIC otosifizan? Producteur tèt li. E antouka, antouka, depi on bòn ane la, Ayiti wè ke gen album kap soti chak 2 zan, Ayiti wè m nan se de festival lòt kote, Ayiti wè m MIT, Ayiti wè m an Woumani, Ayiti wè m an Armeni, Ayiti wè m an Afrik, yo wè m Kanada. Al mande wè si gen youn ki k di w ki an m fè al la. Ki sa yo fè pou sa? Sa vle di kèlke pa, m pa pral di m otosifizan, mwen gen yon ekip, Lodana Chancy big up, Jean Hugues big up, mwen gen yon ti ekip ki kwè nan BIC, ki deside nou se bòs tèt nou e sa m di w la l vrè, m pa gen ankenn bòs Ayiti. M gen de zanmi Ayiti. Donk, kòm mwen pa gen bòs, lè m vle pale, m pale. An nou pale jisteman de diferan kote ou site yo e BIC ap viv de mizik li men pa sou mache ayisyen an? Bon, deja nou pa menm pale de mache, kòm w ap pale d'Ayiti, e sa k fè lè nèg yo di etchemay? Ou gen pwoblèm avèk konsèp la? Mesye, men mesye tande mesye. Ki lè wap pale de mache? Ki sa ki rele mache? Mache?
Yap di w djaz yo soti, albòm, djaz yo jwe, djaz yo gon piblik. Nan, map di savann. Yo fè ti kòb yo nan bal.
Map di savann. Ban m esplike w an diferans ant sa wap di a ki son savann e yon mache. Ok? Mh. Si se pou m soti mal jwe, m ka deside la m desann channmas m met son m jwe, pa gen moun kap poze m kesyon. Fanatik ap toujou vini. Ki sa nou rele yon mache? On mache se yon sistèm k ap fonksyone kote gen òf gen demand. M met pwodui a an vant, ou achte l, m fè ekonomi, mwen gen yon lòt pwodui, m upgrade. Pa vre? Kòman w ap pale m de mache lè ke jodi a kòm atis peyi, si w nan machin ou la, on nèg vin vann ou on kopi albòm, pwòp albòm pa w lan ankò, ou pa ka di l anyen. E sa k mache a, se yon savann! La w ap pale de strikti ki pa gen an Ayiti a. A ben byen si! A ben si poko gen strikti, a men mache fò, anvan w fè mache pou l vin mache fò l striktire. Sa nou rele etye may la mesye, endistri, Haitian Music Industry. Sa l ye? Mwen m ta byen renmen yon moun eksplike m li. Si ta gen l vre, m t ap kontan sa Ayisyen m ye. Èske w byen konprann? Men antre nou, ki jan m ap pale de endistri lè pa menm gen pwodiksyon? Valè Daprè ou panse 10 atis ou konnen se sèlman yo menm k ap fè mizik ann Ayiti? Klèman non.
Enben, vwala. Sa vle di ke pa menm gen yon politik pou rekrite lòt ti jèn k ap vini. Sa vle di se 10 bawon ki kenbe yon mache, swadizan mache, yon savann, k ap fè afè yo jan yo vle, youn ap voye kraze afè lòt. Yo ipokrit. Ki kenbe ou manje. Wi paske yo kenbe l pou yo pap fè ouvèti pou lòt jèn. La prèv, lè w ap fè yon festival, eksplike m poukisa yon festival rezime, menm si an pran festival konpa. Menm si non an deja di l e se pou sa mwen m pa janm tiye tèt m mal nan festival konpa paske nèg k ap fè afè l la li klè, li di l li gen festival konpa. Zafè ou menm ki pat konprann ke sa nèg la ap fè epi w vin pot tèt ou ba l maltrete w. Paske la l pa fè w okenn mal. Li di festival konpa. Men, anndan festival konpa, poukisa lè m fè tout ane m pral nan festival la, m revin tande egzakteman menm gwoup yo avèk menm animasyon yo? Yo ka di w se gwoup sa yo k ap mache, yo k ap rale moun. Ok, pa gen pwoblèm, ou di m, pa gen pwoblèm tout sa. Kounye a la, ann vin nan mache a kounye a la. Gwoup sa yo, èske ou panse atis, star, ke nou di nou ye yo, n ap fè yon travay Job Factory epi n di n se star? Egzanp, kòman w konprann yon atis ap fèt? On mwa l ap jwe. Premye jiyè m Jakmèl. Twa m Tigwav. Le 5 m ap Akayè, l kontan pou l afiche l. Le 7 m ap tou vire Jeremi. Le 11 tèt dwat pou Mirebalè. Ey men! Men l ap kontan pou l afiche l, sa vle di l gen popilarite. Non men, map bay siko w. Atis pa t fèt pou viv konsa. Sa se travay moun k ap travay nan faktori, k ap leve, k ap bat fè. Se pa sa non. Ou te vin atis pou w ka lib. pou ka gen tan. Ou pat atis pou pa gen tan. Se lenvès. Yo ka toujou di w se nan yon peryòd li konsa. A, ekout. Ap toujou gon eksplikasyon.
Banm eksplike w. Ap toujou gon eksplikasyon.
Mwen menm sa m di w, mwen wè kouman atis viv. Mesye yo, y ap viv nan peyi atis ap viv. Gen yon pwoblèm pou n rezoud. Se sa m vle di. Gen yon pwoblèm pou n rezoud mesye. Si n te gen endistri peyi, n pa t ap bezwen pwofite yon peryòd ap kraze kò nou pandan yon mwa nan machin ap monte desann. Si te gen yon strikti, te gen yon biznis, ou fin fè yon mizik, li t ap jenere lajan, pote lajan vini, ou t ap gen yatch ou, ou t ap gen bèl kay ou, epi pa yon moman ou t ap fè de gran spektak. Poko gen yon gwo diferans pou mwen ant atis sa yo avèk yon nèg ki leve ki pral nan Sonapi. Paske yo tout oblije ale o jou le jou. Mesye, ann striktire bagay la pou ke si nou di se atis nou ye, pou nou vin diy d'une vie d'artiste. Konbyn fwa nou wè atis etranje yo e konsa yap viv? Nèg yo ap fè de twa senk gwo spetak pa ane epi yo gen yon mache kap achte CD yo e la map pale de mache e di nèg a dul vann 30 milyon album Gwo mache! Ki mache nou genyen? Ou soti album nan premye moun ki achte lal gen 20 zanmil poul fè kopi a pou li.
Donk. Ou alò se soti sou WhatsApp direkteman nou jis fè transfè la? Kòman ou di?
Ou alòs mizik lè yo sòti sou whatsapp direkteman. Se sa, tout de ki mache nap, an pa bay tèt nou manti, mache, mache, mache, mache, etchema, etchema mesye. Mwen renmen di nou, an fèl vre. Li pap sèvi nou non, men petèt lòt jenerasyon mizik kap vini Ayiti a genyen. Nap tounen sou kesyon an, kesyon an se te BIC ap viv de mizik li men pa de pwodiksyon ke li fè an Ayiti ou byen an di de toune ke li fè an Ayiti, bon nou wè yon ti jan, nou pa wè w twò souvan bò isi an tou, men nou wè w lòt kote. Se sa jisteman, se di ke mwen menm. Mwen plis deyò ke m isit, pa paske se sa m vle, paske isit, majorite moun ki gen aktivite yo, diskou m nan pa mache, e sa yo panse, m panse ke yo kwè. Paske, wi Biati se yon bèl atis, wi Biati gen yon bèl plim, se sa l nan bouch tout moun. Men a ki sa yon bèl plim ap sèvi si pèsonn pa tande l, si yon gran piblik pa tande l? Moun ki gen monopòl k ap fè festival, k ap fè tout aktivite kiltirèl yo, kiyès yo yo met ladan yo? Men son chwa ke ou toujou kenbe e menm kout plum nan, menm, menm, menm, pa konnen, jan ou dirèk nan tèks wap ekri yo, alò ke ou pa fòseman, an n di, afiche tout kote. Ki jan ou fè kenbe chwa sa? Li pa difisil pou ou? Bon, e, nenpòt, depi wap viv an Ayiti, nan nenpòt chwa al difisil. Pa sèlman nan mizik. Ok? Mwen m fon chwa. pou m rete yon powèt pwen. Se yon chwa, se chwa vi m. M fè yon chwa pou m di tèt mwen, m p ap kite se anba ti vant ki vin ban m yon repitasyon. Paske m ap bezwen, lè m pa ka chante ankò, m ap bezwen pitit mwen gad sa m te konn fè. Èske w byen konprann? M ap bezwen pitit mwen chita nan salon avè m lè m ti granmoun pou l ap gad sa m te konn fè. Donk mwen fè yon chwa. E. M pa ka di se chwa sa k fè yo pa mete m nan bagay yo paske ki sa sa t ap deranje? Si Ayisyen te konn tande chansonèt fransèz, Ayisyen open pou l tande tout fòm de mizik, ou pa dakò? Se nou menm ki vin yon moman nou pran Ayiti a, nou pran Ayisyen yo, nou fè yo tande yon sèl bagay wi. Ayisyen te konn gen ti kaye chansonèt fransèz li, nèg la konn Mireille Mathieu, li konn. Nou te konn tande lòt bagay. Jiskaske nou vin redui bagay la a yon sèl bagay anba ti vant. Ki nou?
Atis yo.
Yon kantite, yon seri de atis, majorite yo, se pa mwen k ap di w li gwo, se nan peyi w ye tou. Bagay la se yon afè anba ti vant. Esplike m poukisa konpa ki se mizik pa nou ke m pa gen okenn pwoblèm avèk li. Èske m ka pale yon nèg tankou Ritchie mesye? Yon nèg tankou e, e, e, e, kouman chantè sa rele ankò? Reginald Cangé mesye. Ki yon, ki yon moun pou fè di m pou m pa renmen Reginald Cangé? Mwen renmen konpa. Se pa pwoblèm mwen gen avèk konpa. Ok. Ou gen pwoblèm ak tèks konpa yo?
Men mesye, tande, tande. Poukisa blop nou deside? Paske piblikasyon w ba li a l ap pran. Pi ka pèsonn fè m konnen se pa se sa l vle a. Non! Men jisteman yo ka toujou di w se sa piblik lan vle tande. Non! Pwoblèm lan mal poze. Eske lè n te konn ap chante chansonèt fransèz yo, se nou k te di sa n vle tande? Eske Ancy Derose se piblik la te deside se Ancy Derose yo veye? Eske Emeline Michel se yon piblik ki te deside se sa? Non! Atis la vini, li enpoze yon bagay bay piblik la. Medya yo tou, pou bokou nan sa. Afòs ke w bay moun nan tande tenten, al tande tenten, al tande tenten, tenten, tenten, li vin enkriste nan lespri li. E nou chak gen responsabilite pa nou ladann. Nou chak genyen l.
Onètman, m pa kwè m pare pou m mouri pou Ayiti, men kòm mwen prè pou m mouri ak diyite, genlè fòk mwen ta fon kite Ayiti. Èske se babay w ap di nou? W ap di nou ke w ap kite peyi a?
Deja s on kesyon. Tèt pati ki nan A Nan mizik A Swiv la. Deja s on kesyon li ye. M ap poze tèt mwen kesyon e m kwè sa m gen dwa sa a. M gen dwa antanke sitwayen ap di tèt mwen Eske sa l vo lapèn pou m ap mouri ladan l? Pèsonn pa ka rete dwa sa nan men m. Menm jan se mwen ki fè chwa pou m rete a, pèsonn pa ka vin poze m kesyon poukisa w rete Ayiti a. Si on jou m deside di m ap kite Ayiti a, pèsonn pa ka rete dwa sa nan men m.
Eske sa vle di ou kòmanse vrèman dekouraje? Paske m sonje. Nan albòm Biksyonè a, nan mizik Tchou Boum nan, m ap li e m ap site tèks ou, M pa gen bouch kabrit, m pa yon pwofèt de malè, men jan n prale la a, nou tout pral tonbe nan twou a, Tchou Boum, m pa yon pesimis, sinon m t ap deja kraze rak. Sa vle di ou dekouraje nèt kounye a? Ekout, gen de moman nan vi w, gen de fristrasyon, dekourajman se pa yon peche. Kounye a se apre dekourajman lè w vin reprann ou. Paske pa bliye m dou moun yon kontèks emosyonèl. Kote map vide sa anndan m ye vre. Se paske nap fè ipokrizi ki fè nap di mourir est beau wi. Nou gen lontan nou pa kwè nan fraz sa ankò. Men. Ou pa vle tande pale de fraz sa tou. Non men ekout, se moun, tout moun wè kap pale w de li teste yo pou wè.
Blofè? Teste yo.
Se menm jan de kretyen ki vle al nan syèl men pèsonn pa vle mouri. Sa vle di ke ann kite ipokrizi a mourir est beau. Nou gen lontan sa nou pa kwè ladann ankò vre. Donk, piske m fè yon mizik ki di nou nou pral tonbe nan twou tchouboum, m fè devwa m. Men si m gade m wè se nan twou a nou twouve ale, anfen m rete m tonbe nan twou avèk nou tou. Èske w byen konprann? Li pa, li ilojik nonplis. Ou wè, mwen menm li klè m renmen Ayiti, se Ayiti m vle rete. Men toujou gen yon posibilite si m rive yon jou, paske Ayiti gen lontan li pa bezwen m. Se mwen k ap pran pòz kòmsi m pa wè si Ayiti pa bezwen mwen. E tankou ou ta wè ou gon papa k fin fò pi k pa vle renmen w, pa vle ba w lanmou, ou pran pòz ou pa wè sa?
Ok.
Ban m mande w pito sa k pwouve w k Ayiti vle m? M poze w kesyon ou pa ka tounen m li. A non non men, nou nan yon dyalòg, nou pa nan nou pa nan lajistis. Paske la a nou pral fè a kesyon, kesyon, kesyon, kesyon. Non, se premye fwa m poze w yon kesyon e se sèl kesyon m ap poze w. Non, m ap reponn.
Poukisa ou panse Ayiti pa vle w? Wetire w nan po jounalis la paske nou pa nan yon jijman la a. Pa gen yon dwa di sèl ou k ka poze m kesyon. Jounalis la pa t ap ka jije w. Ata dlo.
M poze yon sèl sezon m pap janm poze w kesyon nan vi m ankò. Padon Jo, m pap janm poze w kesyon ankò. Di m, kisa k pwouve w k Ayiti vle m? Ann pran mizik ou an Jean ap blast la. Tout moun te swaf tande yon mizik konsa. Tout, li eksprime tout sa moun tande. Donk se sa ki pwouve k Ayiti vle m? Ayiti bezwen w. Ok, enben menm jan tou, valè lòt mizik avan m ki t ap blast, ki t ap di le kontrè de tout sa m ap di a. Yo pat blast nou? Epa sa la pwoblèm nan e glo. Ki bon Pa bliye pwoblèm, sa Glo un di son ki mizik bon pwoblèm un nan son e mizik jisteman. gratis, un son mizik gratis. Son mizik m fè m pa metel pou vann. Ok? Un, sa vle di ke ayisyen an depi wap bay menm si e baton yap pran. Sa pa sifi pou moute men sa fè w bezwen m. Men jisteman m vle w esplike nou ki bò pwoblèm nan ye ki fè w di Ayiti pa vle w. Ok.
Lòt peyi moun vle moun men kijan m wè yo fè moun nan. moun nan gen yon bagay l ap fè, peyi a estime ke bagay sa ap bon pou peyi a, y akonpanye l ladan l. Se premye bagay yo fè. Y akonpanye l ladan l, yo vin ede w pran bagay la, paske yo wè bagay sa ka sèvi peyi a. An Ayiti, konbyen pwojè kiltirèl ki genyen ki la pou akonpanye jan de mizik ke mwen m ap fè yo, lè Belo, lè Janjan, lè Rouzvèl, lè A. E. Konbyen estrikti ou konnen ke si se nan liy sa w ye, ki gen yon bidjè, ki gen yon ti bidjè la ki di oke, pou ane a, N ap akonpane sa twa kote. Konbyen ou konnen konsa? Pa genyen. Sa vle di atis la l kondane pou l chache lajan nan pòch li. Si l pa vle al pran lajan sal, pou l degaje l al nan stidyo, peye fè mizik la, pou l pote l vini pou w pa achte l ou menm. Pou fè règ boutleg avèk li, epi w di atis la bon bagay men enspirasyon w move atis la one love atis la pa ale non, pa kite peyi a non atis la. Men pa gen angrenn moun ki mande w konbyen lekòl pitit ou a peye, ki lè, ki dènye fwa l peye. Pitit ou a dwe? Yo pa bezwen konn anyen w ap regle non men atis la bon bagay. Mwen konprann fanatik sa yo tou. Paske sa, sa konte pou atis la tou lè w ba l love la, lè w fè l santi ke ou renmen l. Nou bezwen kote emosyonèl sa a tou. Nou bezwen l men m pa wè onkenn fanatik ki janm te fè yon petisyon pou yo di, pou yo poze festival yo kesyon poukisa yo pa entegre. lòt tip datis sa yo tou non. Pèsonn pa konn poze kesyon sa non.
Men. Mèdam Ricardjo de tanzantan Bédo jwe nan Sumfest pa egzanp oubyen Bédo jwe nan kèk festival men vrèman ou ka konte. Kibò ki festival? Bédo te jwe nan Sumfest ya 2 zan. An ton aksidan? Pou mwen se ton aksidan.
De tanzantan gon ouvèti pou yo di a men nan mete varyete. Epi bon, pandan w di Bédo, se mon frère tout moun konn ki lanmou m gen pou Bédo. Moun ki te vin nan Sumfest yo, moun ki te òganize Sumfest yo, m pa konn ki rezon k fè Belo te chape l te la, men li klè ke pèsonn pa t vin pou Belo. Strikti bagay la menm, jan l konsevwa a, jan l monte a, li moute pou anba ti vant. M pa t konprann mal kisa diskou Belo, e pa zòrèy, ou wè kote moun yo te ye a anba tafya yo? M dezole pou Belo, m renmen Belo anpil, men m dezole, sa fè m mal. Èske w vle konprann? Se menm jan si w pran m ou mete m nan basen, tout pwen se menm bagay la k pral rive wi. Yo tèlman gen tan kondisyone moun yo pou anba ti vant, lè m vin avèk plim nan, avèk lespri a, ou wè apre moun yo konsa y ap baye sou mwen. Yo t ap baye sou mwen.
E pa rayi yo rayi m non. Yo pa rayi men anviwònman an, jan bagay la monte ranje a. Ou wè sa m di w? S on bagay anba ti vant nèt li ye OBIC li menm, li gen yon plim, yon plim plim plim, yon pwezi pwezi pwezi pwezi pwezi pwezi pwezi pwezi. Moun yo pa rayi m men, yo tèlman retravay lespri moun sa yo yon lòt jan ke sa m ap fè a vin sanble pa matche e tankou e kont yo m ap fè l.
Talè ou evoke Pòtoprens, ki gen plizyè tèks men vrèman ki mache avèk konjonkti peyi an, ki pa fòseman gen gran choz ki chanje ladann. Kote ou jwenn enspirasyon pou di tout bagay sa yo men de manyè diferant alòske reyalite an li ap stagne?
Bon, e se la djòb la, bon, banm pa di djòb mwen an mal chwazi, paske mwen se pa yon djòb m pa fè. Ann di, se la responsablite a fò w gen do pou pote l la. Lè w nan faz nan vi w kote ke w ap fè tout sa w konnen pou toujou ap pot lòt bagay, pou ap tòde pwezi a pou w pa pwodi tèt ou menm jan ankò, w ap fè yon bann bagay pou sa, epi w rann kont ke lòt kote a tout sa moun nan te bezwen se 1 pousan de sa w t ap fè a pou l fè yon pèp mache. Lè w nan fasay, de santiman ou kapab genyen. Swa w plonje nan labo a tou, ou desann wal fè anba ti vant lan, paske on nèg kap fè mwayèn 7, kou l bezyen fè 3 l fasil, map jis pa etidye ankò. Men on nèg kap fè mwayèn 3, lè w mande l fè 7, ou mande l on gwo bagay. Sa vle di jodi a, li pi fasil pou mwen pou m ta desann al nan sa mwen tout moun ap kouri dèyè l la. Èske w byen konprann? Map annik jis konn sa map fè, map jis lè m pral fè on tèks m pa reflechi.
Ou vle di diferan tèks ki pwodui kounye a ou ki ekri kounye a, pa egzanp nan konpa yo, pa fòseman twò reflechi? Bon, m di twò a. Non, ou vle m di l, men ou konnen sa l ye tou. Men m ap di l, men men byen si! Ekout, m pa di ke pa gen yon se de bèl èv non k ap pwodui nan konpa. Gen de bèl èv nan konpa wi. Maestro Richie m di w sa, respè pou li. Èske w byen konprann? Gen de bèl èv. M pa pral kontinye site non pou moun pa panse m gen lòt pwoblèm avèk moun. Men gen bèl èv. Men, ou dakò avèk mwen tou, sou chak 10 mizik konpa ou tande, kore sou chak 10 mizik konpa gen 2 k nèf oubyen gen youn ki nèf. Se le menm choz. Esplike m kisa konpa trete. Lanmou.
Ok.
Se pa menm lanmou. Se pa menm lanmou pou mwen. Ou gen de tèks ki pwodui de bèl tèks lanmou men kisa li ye? Se ke ou gen enpresyon m ap chanje fraz yo plas epi m ap fon lòt mizik. Map chanje fraz yo plas map fon lòt mizik. Men an reyalite lèm fon bak, m gen enpresyon m tande sa deja. M tandel deja. Cheri, sonje sa w te di m, w ale, m pa ka manje retounen. Kòmsi ou gen enpresyon ou tande sa deja. Se pa grav paske tout moun pa oblije powèt. Se poko sa pwoblèm nan ye non. Pwoblèm nan se?
Pwoblèm nan se paske te dwe gen plas pou tout moun nan sosyete. Pa egzanp, m anvi se gouye m bezwen gouye, yo di m fè wout sa. Mwen vin se bezwen chita avèk yon vè diven bò kote m pou m ap tande yon atis chita sou yon ti ban ki ta yon gita, yo di m al la a. M tris al la a. Men isit, gen plas pou yon sèl bagay anba ti vant. Se la pwoblèm nan ye wi. Si m te gen Rex Teyat, m te gen Paramount, m te gen Triyonf, m pa konnen, m te gen de kote la lè wikenn yon moun vini gen yon 500 moun ki chita. Èske ou byen konprann? Ki di yo menm se sa yo renmen, yo pa pral nan ti zout la yo vin la a. Oke! Men ou rann kont ke son sèl bagay sosyete a vle enpoze. Yo, kounye a yo menm preske rale zam sou ou se ladann pou vini si ou vle egziste. Si w ta bay yon altènativ pou chanje sa kisa l t ap ye? A non, se kòman, m pa konprann kesyon an. Ki altènatif pou m bay? Pou chanje, m pa konnen si Si n ta dwe chanje le fè ke nou tonbe nan anba ti vant lan nèt, nou rete la, ki sa pou chanje? 1, 2, 3, men sa pou n fè.
Se kòmanse pa bay valè, mete chak bagay nan valè ke yo mezi, yo vo. Se kòmanse di oke sa al pou sa, sa al pou sa, m ap bay plas sa la, m ap bay plas sa la. Mete chak moun nan kontèks yo. Pa melanje, se kòm, se yon melanj de ven e de bwa kochon. Se di pa melanje bagay la, bay la tou nan sèl bagay, gade byen pou wè. Ke se bal, ke se festival, ke se kanaval, sa k diferansye yo? Ki dènyè fwa, selon kantite moun nan, ki dènyè fwa ou rann kont ke yon fami, yon madanm, mesye avèk pitit li soti, al chita, epi al tann yon bagay? Ki dènyè fwa ou wè sa fèt ann Ayiti? Bon, nou ka di ou gen trè pe de distraksyon tou ann Ayiti. A men jisteman!
Sa vle di ke sèl distraksyon nou genyen an, li rele yon ti sourit ki gen twa tèt. Yon ti sourit a twa tèt. M ap esplike. Premye tèt la, li nan katye popilè yo. Sa nou tout konnen yo. Kote nèg la vini, li met spikè l la, bim bim bim bim bim bim bim bim. Dezyèm tèt la, li nan gwo pwomotè yo ki fè yon ti sou la pli gran echèl. Sa vle di ke yo pa nan katye popilè a tè plat la, yo gen pi gwo spikè, yo gen stage, yo menm gen limyè. Men lè w gade w, lè w fè yon bak, ou wè sèl sa ki gen anplis. Paske menm diskou katye popilè a. Se menm diskou sa a ki nan echèl sa a. Son ti sourit a yon lòt nivo. Sa vle di ke pitit pa m nan, m poko ka mete l ni nan sa ki fèt bò lakay la, m poko ka mennen l nan sa k fèt a pi gran echèl la. Sa k chanje an se jis espas kote l fèt la. Se espas avèk petèt koulè moun yo, e sponsò yo, moun ki vin ladan nan brak dèyè l yo. Èske w konprann? Se de bèl moun, moun yo woz, moun yo bèl, moun yo anpenpan men yo vin nan ti sourit a yon gran echèl. Sof ke l pa fèt nan nwit li menm li fèt a nenpòt ki lè. Sa e legal yo gen dwa pou yo fè l. Bon, konnya la. W ap jwe yon seri de bagay la, woz, legal. Ki nan mizik lan tou. Mwen granmoun mwen e m pa kwè kòm si se ou ki ta si m vle di yon bagay la e ou menm k ap di m yo m di l. Tout sa m ap di m di yo deja. Yo woz, yo ble, yo jwa, yo jòn. Festival sa se moun sa yo mwen k al ladan. Avèk kèk ti kèk ti lòt klas ki panse kòmsi ki bezwen pou yo egziste yo panse si yo nan mitan moun sa yo y ap pi moun. Yo dega yo sanble kòb, sanble kòb, sanble kòb, sanble kòb yo pran wout la y ale tou. Paske nan tèt pa yo si yo rive nan mitan moun sa yo y a pi moun. Yo al fè de twa sèlfi y ap montre m te la tou. Sa yo pa konprann, moun yo pa kè ke yo la a. Se pa si yo pot kòb la yo pran l nan men yo men yo pa anvi mingle avèk yo vre, yo pa anvi fonn avèk yo vre. Ok. Men se yon fòm de ti sourit ke l ye. Bon, lè se sa w ap enpoze yon peyi, Epi wap fè yon ipokrizi, lè w kwaze BIC, lè w kwaze Belo, w di yo, ou kwaze Renette Désir. Mwen se gade yon chanteuse tankou Renette Désir. Tifi a preske fou. Men mezanmi, de kisa nap pale m? Nou pale de 2 tèt yo la, ti sourit nan katye popilè yo, ti sourit ki fèt nan lòt espas la. Kounye a, malerezman, gwonnen de ti sourit ki antre nan inivèsite a. Nan inivèsite a? Wi. Kòman?
Kòman? Mwen m te toujou panse inivèsite a li la. pou l kreye lide pou enfliyanse e sosyete a. Pa vre? Se yon limyè l ye epi pou l gide, pou l pran en nan. M rann kont ke osi byen ke m ka al jwe nan yon ti sourit deyò, mwen gen tèl atitid, m al jwe anndan inivèsite a, m wè se egzakteman menm bagay la. A yon pwen te gen yon epòk nan vi m, m te konn ofri tèt mwen pou m al jwe nan inivèsite prèske gratis. Gon se de fakilte isit, yo konn sa, yo te konn rele m. Big, n ap fè yon bagay sosyal la, se ou k kadre avè li, nou envite ou. Tanpri, nou pa gen kòb, se jèn nou ye, nou lekòl. Oke. Ou vini ou chante, epi mwen pandan m ap depoze gita a, m poko desann sèn nan non. Epi gen yon DJ, tande m byen wi, m poko desann sèn nan. Mezanmi, m vin fè yon bagay pou ou gratis. Se pa yon kòb m vin fè. Ou ta gen yon ti respè, yon minimòm respè pou lefè ke ou te rele m ou di m se yon bagay sosyal ou t ap fè e ke m se yon atis ki kadre avè l. Ou ta ban m ti minimòm sa, ou ta kite m travèse baryè a anvan. M vin rann kont ou envite m gratis pou m vin tande bagay ke mwen menm m pa chwazi tande lakay mwen. Poukisa ou fè m sa? Donk mwen rann kont ke slogan ki anndan inivèsite a se nan lari a ou pran l, se pa lenvès. Jan nèg lari, sa nou rele nèg lari a pale a, enben lè w antre nan inivèsite a, ou wè se nèg lari a ki pwofesè a. Jan w ap dekri bagay la la a, Bic, ki jan w wè avni peyi a nan tou sa?
On mo nan diksyonè ou ban m la. Ou gen diksyonè? On mo nan diksyonè ou ban m la. Avni, ban m di w. Si n ap fè ipokrizi, m pral di w, gen espwa toujou. Nou pa ap fè ipokrizi an. Ya. Epi si m vle yo di m son nasyonalis, m ap di bon, d'une certaine façon, le pays va changer, le pays doit changer. Men m pa nan po sa a jodi a la. M nan yon po yon nèg ki gad anwo, gad anba, mwen wè tout sa n ap fè e nan tou a nou prale tchouboum.
Nou pa ladann toujou? Non, nou poko rive nan tou a. Nou poko rive ladann. Ou konn kijan ou pral rive ladann? Ou pral rive ladann lè kounye a pou pouvwa sa nou tap goumen pou li a kounye a nou pèp sa ap janm paka genl ankò paske gen lòt peyi ki vini. Wè nou tap goumen mwen k pou la e mwen k pou la boum boum boum boum. Bon kounye a la nou pral konprann ke nou nan tou a vre, se lè kounye a nou pa chèf ankò, nou se esklav on etranje. Se lè Sendomeng travèse, li vin la epi l kòmanse ap di nou a bak ayisyen bak. Èske ou byen konprann? Se lè Pitit fi ou te gentan lage nan chawa pete a, kounye a ou wè se etranj a bòt kap moute sou li. Èske ou fè konprann? Se se sak rete la nan ka figure map gad la. Afè moun ap vin dim poum kanpe map di peyi a pral chanje m renmen peyi m. Ekout, menm la bib di renmen pwochen w menm jan ak tèt ou. M paka renmen peyi a plis ke tèt mwen. M gen 19 an map pwouve peyi a lanmou m. 19 an map pwouve yon peyi lanmou m. Konbyen tan m gen pou m viv? Alò m vin fè tout vi m ap pwouve yon peyi lanmou m, lanmou m, lanmou m sèlman? Alò ke peyi a li klè ke ou gen enpresyon ke yo pa bezwen sa? Yap fè yon ipokrizi. Donk otan ke atis ke nou ye yo, nou kontinye ap drive pèp la nan labou nan tèks nou yo. Otan ke nou kontinye ap fè jenn, ap chante mal sou jenn ti medam kap vin danse devan nou. Paske se pa pitit nou, se pa ti sè nou yo ye. Èske nou byen konprann? Men nou pa konprann ke hit sa ou te fè a, pitit fi w la pral tande l. Otan ke n pa kwè sa. Otan ke n kwè ke paske nou gen yon zanno kay òfèv, nou gen yon moun nan gouvènman ki patnè nou, ki petèt fè yon ti jès avè nou, gen de bagay nou pa dwe manyen kòm pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Kontinye fè l konsa, paske de tout fason, gen de sa w k rezève pou nou. Sa k kapab yo pral Chili. Kisa m rele Chili? Mwen menm si m ale avè yon lòt kote, e chili l ye wi. Chak moun al nan chili nan nivo pa yo. Gen de moun se sendomeng ki chili pou yo, ou ka al chili. Petèt ou gen yon viza, ou di ou pral etazini. Kisa ou pral fè etazini? Etazini ou se yon nimewo. Isi ou se yon sipèsta ou rive la, atis peyi, atis peyi. Mwen m konn ap vwayaje. Lè m nan èpòt tousen louvèti gade malèt mwen anlè, kenbe atis la pwop pwop pwop pwop. M ateri an ewòp pwop, Orly pwop. Epi m annik gade m kòmsi m ap gad tout moun, tout moun ap gade m epi m rann kont ke o m pa anyen. Tout sa nou ye a se isi nou ye bon kote nou ye la nou pa vle rann li vivab. N ap plede se gouvènman, gouvènman, gouvènman, atis yo tou, chak moun. Legliz gen responsablite l tou. Chak moun donk gen patisyon pa yo pou yo jwe. Premye bagay la se ke sa k pral rive nou se ke tout moun pral nan chili pa yo. Dezyèm bagay la. Bon! Dezyèm bal la, sa k pa ka ale yo ap rete la pou yo mouri dendinyasyon, pou yo mouri de bòt fere, pou yo mouri de okipasyon. Pase nou pa lwen okipasyon la. Gen nèg k ap pale souvan, non Ayiti pa ka okipe. Ki jan w ap fè l fè l pa ka okipe a? Bon ou pa mèt tèt ou. Ou pa vle nan, nou pa vle antann nou, nou pa mèt tèt nou, epi w ap bat lestomak ou sou yon baz, sou yon fraz. Nou pa nan, nou pa nan faz n ap di fraz ankò. Se yon reyalite li ye. Jodi a la a, ki paran ki gen yon pitit fi mesye, ke se pou lanmou Ayiti k fè l ap oblije! kite l viv nan labou sa a. Si l pa kapab sèlman, m di l nan mizik la si w yon moun ki gen yon diplòm ki isit se de ka de figi. Swa l gen yon parenn ki mete l nan pòs oubyen l pa gen viza.
Li konsa pou tout moun? A, mon chè. Èske se pou yon gran jeneralite? Mon chè,
moun ki gen diplòm ki isit, majorite, m ba l menm nan 90 pousan, se de moun swa avèk diplòm nan y ap travay, Oubyen yo gon viza. Paske imajine m gon diplòm, pa vre? M pa janm ka travay avèk li. M depoze CV tout kote ou konnen k genyen m pa ka jwenn travay. Mwen gon viza. Sa m ap fè? Ou prale. Sa k ka pwouve m le kontrè de sa m di a? Ou ka toujou jwenn yon grenn nèg tankou m, tankou ou, tankou de moun ki gen diplòm nan, ki p ap travay la men poko wè ale a k ap goumen toujou. Men se pa paske yo fyè de eta yo non. Jodi a la a, gen Ayisyen ki bezwen viza yn èdtan 35 minit wi Miami. Wap vle bal 5 an, wap gaspiye yon viza 5 an non. Yn èdtan 35 minit letan pou l ale.
Bon, wal nan yn èdtan 35 minit, gen de moun ki jis di ba yo jis monte, desann nan, jisteman tu as raison. Wi se sa, letan pou l rive Miami wi. Non men gen de blag ki di ban mwen l pou 30 minit m fini. 30 minit lan poko rive.
Yon avyon ka retounen, li gendwa gen yon ti pwoblèm gaz. Tout sa vle di se pou moutre w ke nou nan faz kote ke se tout moun ki pou konnen yo gen responsablite espesyalman mwen menm kòm son chantè sektè ki konsène m jodi a se atis yo mesye sispann avèk ipokrizi de di ke nou renmen pèp nan nou renmen fanatik nou alò ke nap fè tout bagay pou woule l nan farin pou nou woule l nan tenten Nap fè tout bagay pou nou fèl ap chante tenten, menm si ou pran fòm ou defòme betiz la, fèl chante tenten paske se sa kap fè w popilè, epi lè w gen 60 ans epi ou fè yon chita wap gad karyè w sa yo te ye. Jodi a gen de nèg ki mouri mouri avèk dinite yo anti derose pa egzanp ou konprann? Donk mesye nou gon responsablite etchemay ann fèl vre paske l tap bon ann fon mache ann egziste nou poko egziste. Ann mete presyon sou peyi a pou yo di nou poukisa dwa dotè pa ka gen dwa dotè an Ayiti. Pe presyon sa pou nou mete. Ann fè yon blokè kanaval pou sa. Ann di kanaval ki pral vin la nou di n ap kanpe nou pap fè kanaval la paske nou bezwen konnen poukisa menm jan ak tout lòt kote pa ka gen yon dwa dotè. Ki bò l bloke? Sa pwoblèm nan ye? Ki sa k ka fèt? BHDA ka di w l ap travay pou sa. A kite BHDA travay m pa gen. Antretan BHDA ap travay la mwen menm kòm atis m ka di pandan l ap travay la pa m ba l tan l pou l travay. Banm fon ti kanpe tou.
Kanpe pa pwojje. Wi, pa egzanp kanaval kap vin la, m pap fè kanaval, m pa gen, m pa gen vibe kanaval, map tann. Pase map fè kanaval a ki tit? Bon yo pa konnen m kòm atis. Si m sou yon cha kanaval, m pran yon so. Ou wè manman m ki te nan, kap travay nan faktori. Li te gen kote yo ba l ti kwen rele bagay sa a lè w malad pou ale. Asirans? Gen ti asirans. Gen asirans? Doun fason doun lòt. Gen ti asirans menm si ki pa twò asire. Gade, si yon chantè son cha pandan twa jou a, tonbe pip, se sa l te fè l pral manje wi. Pa gen okenn, men men byensi! Li menti a pa egziste. Ou pa konprann? Bon, lè sa moun nan ka djou li asire li menm. Asire nan ki sa l asire?
Nan pèsonè, yon asirans sante ke li menm li genyen pa titre d'artiste. M pa konprann sa sa vle di. Ke l gon lòt djòb pa egzanp. Paske jeneralman atis yo. Non, m ap pale, non, non m ap pale de atis. Gen anpil atis la m konnen sèlman mizik yo fè. Onètman. Ou konprann? Sa vle di nèg la ka gen yon moun ki ba l yon ti chèk, ti bagay sou pwèl men sa l ye a se atis li ye. Mwen di w pwofesè lekòl la. Li ka al nan, li ka al nan bagay ki rapò ayewopò a, ona. M pa konnen gon jan yo ka prete l yon sen mil goud, yon di mil goud a tit de pwofesè lekòl ki egziste. Men, atis lan pa ka fè sa. Li pa egziste!
Mesye, ban m ba n dènye mesaj la. Nou bezwen rive yon faz, gen yon ane n a di nou pap fè kanaval. Pou ki sa nou pap fè l? Nou pap fè l paske nou vle Ayiti di nou pou ki sa nou pa egziste. Prisa dwa dotè a bloke. Ann fèl. Si ou pa fè kanaval ane sa mesye, ou pap mouri grangou. Ou gen ti bagay nan menw. Nou gen ti bagay nan men nou mesye. An nou poze yon vrè pwoblèm. Pa tann nap fè ti bagay ponpye, chak fwa yon bagay nap fè yon ti bagay ponpye. Kanpe mizik la. Bon mwen menm, mwen pase BIC pa vle di anyen. Mwen gon moman m pral rive m pral mande radyo pa bezwen pase mizik mwen. Konn pou kisa? Lè yon radyo pase mizik mwen. Dayè ke yo konn mande atis yo peye, yo pa janm mande m sa mwen menm, ke yo konn mande atis peye pou yo pase a, li pa fè yon goud. Lè w al tande mizik la sou chanèl ati, YouTube atis la, li fè yon rayaltiz. Bon, kounye a, e, Kounye a, eske talè se wi. radyo yo ki mande peye oubyen m pa konnen, Non, bon. seri de moun ki anndan radyo a, Non, nou di sa deja. Nou, eksetera. nou e pa radyo a. Nou sa, nou konn sa l ye. Nou pa pral fè sa fè yon deba, nou konnen gen ti animatè ki brase vil atis. Èske nou byen konprann? Nou pa pral fè deba, li klè. Pèsonn pa ka di lekontrè. Nou konnen radyo a pa fè l ofisyèl, men radyo a okouran ke l gen animatè k ap brase bil atis. Bon, nou dakò, nou pa, nou pa opoze pou pale sou li. Men mwen di w konsa, lè yon fanatik tande m sou chanèl YouTube mwen an, li fè m plis byen wi, ke lè l tande m nan radyo. Paske li son sous de revni pou ou? Wi.
Ki enterè m gen jodi a la a, pou m ap goumen pou m di se radyo a k pou pase m? Sa fè m kisa? Sa pote kisa ban mwen? Se pou sa lèm di sa moun ap di sim pa pè fè enmi men ok Bon men enmi la kont kounya kisa? la kounya nou kapab di ke BIC li gon kote li ye nan mizik lan nan production l yo moun yo konnen li ka pèmèt tèt li fè sa Wi. eske gon seri de atis ki ka pèmèt tèt yo fè sa? Se sak fèm dil pou yo banm diw gen yon laj m pa tap ka dil men jodi a m vle peyi a konnen ke ka toujou gon BIC k file ki fè wout li pou kont li men gen twòp ti jèn ki bezwen akonpanyeman mesye m pa dil pou mwen Ki mele mwen menm? Mwen dil pou efektivman pou tout ti jèn sa yo ki gon rèv yap pote epi komsi ki toujou anfas yon gwo miray, BIC dil pou yo.
Ann tounen nan biksyonè e ki mizik wap videoklipe sou albòm nan? Bon, biksyonè ou konnen gen jaden flè a. Mwen mèt si gen moun ki tande jaden flè a deja. Jaden flè son mizik fanm video clip e paske son fenomèn ki pranm a kè. Jaden flè ki pale de epilasyon. Debwazman. Pa menm epilasyon.
Debwazman. Paske son fenomèn debwazman total mwen gen kounye la. La boule a zero. Anvan yon moun yo gen brrrr brrrr ap voye jaden a dwat a goch. Donk mwen kwè ke. Yo pa konprann sa yap fè a, yo pa konprann ke yap detwi tèt yo, ti medam yo pa konprann ke yap bay tèt yo maladi, yap yap kreye espas pou yo ranmase maladi, paske jaden an son defans 4 kat 2 an bon brezil ki la pou pwoteje pati jenital ou, dayè sil pat enpòtan li patap la, donk men paske nou konprann nap swiv la mòd e oksidantal ki di pou pwòp fò raze, paske yap vann nou jilèt, paske yap vann nou jilèt, paske jilèt la fòl vann. Gon gon gwo komès dèyè bagay sa. Lè yo fin vann ou jilèt la kounye a gon ti losyon yo vann ou, losyon dou. Lè w fin raze pou w pase, humm ke se bon. Se yon komès k ap fèt o detriman de pwòp kò w. W ap kite yon komès fèt. Wi se yon gwo deba li n pa pral rantre ladann jodi a, gen pou gen kont. Wi gen pou gen kont men sa pou moun yo konnen menm odela de deba a, Tout bagay ki nan kò w li enpòtan kote l plase a. Sousi w te toujou, sousi w te toujou vin la. Plim yo te toujou la. Èske w byen konprann? Nan menm, nan menm ribrik sa, si m ka di, gen de moun ki ka di w, bon, ok, nou okouran de kisa sa ka fè nou, men nou chwazi fè l kanmenm. A men byensi, menm jan, gen moun ki konnen sigarèt la ap tiye yo. Ou wè sou bò sigarèt la, yo ekri ke pwodui sa a, li pa bon pou sante w. Men moun nan achte l sa a an konesans de kòz. Mwen menm devwa pam nan se di w li apre tout moun granmoun gade poukisa yon moun deside li moute sou 4 etaj lal veye tèt li anba se chwa pal e pa konnen li konnen li pap mouri non li konnen li pral mouri wi poukisa gen moun ki pann tèt yo li konnen li pral mouri sa vle di ke men m te sèlman la pou m di w ke pratik sa li gen de konsekans li gen de konsekans li gen de konsekans donk mizik sa ap gen yon klip ankò m anvi fè mizik sa m anvi fè imam ou lèlè ou avèk lòlò epi m anvi fè eske tèt nou drèt. Ok,
ou te fon vant sinyatyon nan Park Midore, ou te fon spektak nan Vivano egalman, ki jan sa ap ye pou res promosyon album nan sou teritwa, pou moun ki pa foseman kapab pran album nan online? Le galon joun yo komanse gen satisfaksyon, galon joun e galon ble, le komanse, vant yo komanse plen, le sa map ka baw repons la. Paske wè si ou pa gen galon joun e galon ble, ou pa ka vin nan BIC. E nou tou lè 2 ou bezwen pou vin nan BIC. Fò w fin manje anvan, lè fini fò w gen gaz pou w vini. Vwala, mèsi anpil BIC le mot de la fin. Le mot de la fin se di moun yo mwen menm BIC Tizon Dife m te toujou gen pozisyon. E chak fwa m bezwen afiche pozisyon m, rafime pozisyon m, mwen fè l nan yon mizik. M pa yon maryonèt, m pa yon panten, ou pa gen yon tèt lide ke e lè w ap di m kilè pou m fè, kilè pou m pa fè. Mwen se yon atis ki lib, m ap fonksyone avèk nanm mwen, kite m nan espas sa a, kite m nan libète sa a, kite m pou m eksprime m jan m santi l, pa vin enfliyanse sa m santi paske kou w enfliyanse l, li p ap biyayisi ankò. BIC renmen nou, epi. Ann swiv.
Vwala, se te Tizon Dife avè nou. Mèsi anpil paske ou toujou branche Tikè Magazine pou emisyon live sa yo. Se premye fwa nou genyen Tizon Dife, donk sa k esplike ke nou pa.